Depi m fè sa m antre, tout moun te gentan dòmi. Mwen vini nan kitchen nan. Mezanmi, lè m parèt nan kitchen nan, sa moun yo kite pou mwen nan kitchen nan m pa ka pale. Sa mesye dam yo kite pou mwen m pa ka pale. Sa m oblije fè, m gen yon defo. M panse gen plizyè moun ki ka fè sa. Mwen mèt te grangou pou m mouri. M vin lakay mwen pou m chache yon bagay pou m manje oubyen prepare yon bagay. Depi timoun yo fè kitchen nan sal, yo fè zinc lan sal, m gentan pa sou bagay la ankò, se kan m fin clean nan lè sa atò pou m al manje, pou m prepare sa m bezwen. Yep, se konsa Sissi ye. Mwen di nou byenveni chak grenn moun ki sou chanèl Sisi. Mwen di nou byenveni sou chanèl mwen an. Si w apèn tonbe sou bèl madam sa a, non pa nou se Sisi. W ap ka gen chans pou gade tout sa ke Sisi li menm li fè nan fanmi an. Sisi ap poste yo nan chanel la e ou menm konsa wap gen chans pou wè. Nap mande chak grenn moun ki gade videyo nou yo. Nou di ou mèsi pou moun ki pataje. Nou di ou mèsi pou moun ki kite yon kòmantè pou nou. Nou di ou mèsi. E pou ou menm tou ki pat ko abone a chanel la. Nap mande ou silvouplè abone ak chanel la. Paske Sisi toujou di nou Gen bagay ou wap bezwen konnen de Sisi se nan chanèl la wap ka jwenn ni E se nan chanèl la tou wap ka konnen ni Si ke ou pa abòne Ou pa antre nan fanmi Sisi Ou pap ka konnen Sa ke ou ta renmen konnen de Sisi Si ou ta vle konnen plis de Sisi So Jodi an ti video sa ke Sisi pote pou nou Ti vlog sa Se ti aktivite kem tap fè nan kitchen nan non wèm tou ame la tenis travay mwen nan pyem epi inifòm mwen mwen sot travay epi sa nou tande a sisi antre nan klim mwen tap off nan next day men Mwen gen anpil lòt bagay mwen te gen pou m te fè. M ap gen pou m tou prepare manje, antre m antre a, m lenke lave men m, epi moute sou veso pou m lave klin kitchen nan. Apre sa m pa manyen lòt pati yo non. M tou mete, m te gen vyann mwen mete deyò, chikin pou m al fè manje. Tout moun ap dòmi. Mari m ap dòmi, timoun yo ap dòmi, tout moun. M poko menm antre nan chanm. M pral antre nan chanm nan prèske nan inè edmi yo konsa m pral antre nan chanm nan. Guys, it's not easy. It's not easy to be a mom. It's not easy. For woman like me, you already know that. It's not easy. Is a big big big job to be a mom yes e pa nenpòt manman non manman ke bondye bay yon job fè hum li anpil e menm sou tan de bizit ou non pa kelke swa jan nou te kapab fatige tou Bondye toujou ba nou fòs, li toujou ba nou enèji. That's why I love him. Tout rezon sa yo ki fè mwen renmen li. Paske enèji ke l ban mwen, enèji junk pa ka ban mwen enèji sa ke l ban mwen. Vitamine pa ka ban mwen sa l bezwen. Wi mwen bezwen yo pou kò fizik lan se vre. Men enèji ke l ban mwen yo. Bagay sa yo paka ranplase, paka fè. Mwen toujou di Bondye mèsi a chak segond, a chak minit, a chak è pou sa Bondye fè pou mwen. Mwen pap janm sispann di l mèsi. Bondye bon pou mwen. Yes li bon, li bon, li bon, li bon. Li bon pou mwen, li bon pou mwen, li pran swen mwen a chak segond, a chak minit. Guys, sou poko goute, de bondye sa ke map pale mwen menm ou poko goutel al goutel pou wè wè banm nouvel ew pap janm regret nan viw bref guys sisi ap prepare breakfast pou mari mwen nou te kit nou kite faz menaj lan kounye a li toujou menaj mwen wi men nou marye deja nou fin granmoun kounye a nou oblije asepte mari a paske nou fin granmoun Ok map fè manje pou mari mwen paske mari mwen se telman m renmen neg la konsa wi ki fè m ap di menaj la m renmen l anpil he is my sweetheart I love him so much men m pa ka konpare li menm a Bondye m renmen Bondye pi plis yes paske Bondye satisfè dezi mwen yo bezwen m tout bagay nèt gen bagay m konn ap travèse mari mwen Pa konnen. Bondye konnen epi li edem, li soutni, li soulajem. Yes! You know? Ok, guys, map prepare ti manje a pou marim poul kapab ale travay. Paske m te vreman fatige, men m pa gen chans pou m te fè manje, l al travay san manje. E lè konsa li toujou ap di m li pa renmen manje nan travay yo, achte manje kote nan lopital kote lap travay la. Ay se nan lopital lap travay so nan depatman moun kote yo fè sèjri yo so li lè gen brek li gen kat nan menn poul manje pase anndan yo ba yo kat pou yo achte manje yo prann sou tra sou kòb travay yo pou kal manje nenpòt sal vle menl pa janm vle ti salad lal te konn manje on lèl jwenn bèt nan salad la depi lèl pa janm vle ankò so li di li mèt se ton patat o marim pa renmen may moulen Li met son may moulen, pa gen may moulen domi. Li met son may moulen, li domi, li bwè la vi. Lè rive nan travay la, li wè se pi bon manje ki te ka gen. So, map prepare l pou li la, li pa konnen non, lap domi. So, lèm antre nan chanm nan, lap sezi. Menm kote m fè sa m antre a, li je l nan, nan, nan revèy la, je l ale. Li vire tout dwat nan revèy la. M gen ti bout videyo kote. Lèm antre nan chanm nan fè nwa wi but m pa gentan metel nan video sa map postel nan lòt video paske map gen lòt video ke map poste ki fè swit ansanm avèk sa la paske map gen poum fè manje nan demen si Dye ve so m fè video an men m pa vlel twò long mwen koupe ladan sa se pre sa se pati 1 an nan vlog kem te fè m te vle pataje ansanm avèk nou an se konsa ke map fèl paske m pa vle yo twò long. Ok sa selman 10 minit selman ke li ok so jan nap gade la mfè ti ze a pou mennaj mwen pou mari mwen epi mwen mete ti spinach ladan li renmen spinach so mfèl nan lot sans mfèl nan sans pa mwen nan sans sisi sa se resipi sisi li ye so sisi fèl nan sans pal ok chak moun mete ze yo nan fason pa yo mwen menm mwen fèl nan sans ki healthy an. pou mari mwen paske m bezwen bal enèji m bezwen wè lè m bezwen lè l kanpe lè moun wè l kanpe pou yo wè ke so menm si sisi pa fèl tout tan men lè sisi kapab sisi pran swen maril janl kapab ok alright so jan nap gade la sisi mezanmi domi mal domi wi m ap gade videyo a lal fè 8 è 8 è 27 nan maten. Ou pral fon domi. Ya. So, kounye a la menm. A se m di zot travay, m zot fè overnight, m poko domi. Ya. Ok. Tout bagay bon pou regle. So, m ap vire ze an, tounen ze an, you know, make sure. E pi li pa renmen twò dry non, jan n ap gade la, li pa renmen twò dry. So, kounye a la menm, talè. M pral mete ze a nan plat, m ap fè 2 pou li. L ap manje youn nan maten, l ap manje youn a midi. Pase m pa gen lòt bagay ankò m te kapab fè. Li renmen manyòk tou wi. Men m pa t deside fè sòs, m te vle bay bay. M sot kanpe lave tout veso sa yo, sa m ap mete nan diswachè, sa m ap lave a men. Epi pou m pase bale, pou m pase mòp. Gade si nou te wè eta kichin nan ye, nou t ap sezi wi. Ah! Moun ki gen 3 4 5 timoun menm jan avèm 10 20 kòman nap fè Zen bagay Si w ta bezwen m ba w sekrè a Ekri nan kòmantè a Sekrè mwen menm sa m fè a Kòman m fè a Humm li pa sekrè ankò non Ban m ba w l Bondye m mande fòs pitit Pa di moun sa non Bondye m mande fòs Se li m gen M pa gen lòt ankò M pa gen lòt non. Li se premye dènye. M pa gen lòt ankò. Mwen kwè nan li. I love him. So guys. Se pa rans non. Gen de twa kat timoun nan yon kay. Mezanmi! Wap fè overnight? Wè, menm li moutre nou lè a. Minui 53, m te di nou m antre nan 11 è 35, 11 è 40 yo, paske m te lage a 11 è. Sove ti manje a, mete ti bètrav sou kote l, ti kawòt, pase m ba. Mezanmi, tout videyo. Hey! M ale guys. Bye!

Depi m fè sa m antre, tout moun te gentan dòmi. Mwen vini nan kitchen nan. Mezanmi, lè m parèt nan kitchen nan, sa moun yo kite pou mwen nan kitchen nan m pa ka pale. Sa mesye dam yo kite pou mwen m pa ka pale. Sa m oblije fè, m gen yon defo. M panse gen plizyè moun ki ka konsa. M mèt te grangou pou m mouri. M vin lakay mwen pou m chache yon bagay pou m manje oubyen prepare yon bagay. Depi timoun yo fè kichin nan sal, yo fè zinc lan sal, m gentan pa sou bagay la ankò, se kan m fin klin nan.